Map di bonsoir a tout moun kap gadem sou chanel la sa depan de lè wap gade video a map di yon gran merci a ansyen abònem yo e nouvo abònem yo map di nou kontinye kontinye sipòtem menm jan nou nou kòmanse a envite yon fanmi yon zanmi ou abòne ak chanel la e ou menm ki pako abòne ak chanel la kisa wap tann Sipòte m tou menm jan avèk lòt yo. Envite yon zanmi ou yon fanmi ou abòne ak chanèl la. Videyo mwen vin fè jodi an, li pa p twò long. Videyo mwen vin fè an se pa yon gran jèst. Konsènan de sa m vin pale jodi an. se pou kòmsi yon moun ki ka fè yon moun kado yon bagay. Kèlkeswa sa ou ta fè yon moun kado, kèlkeswa sa l te ye ou ta fè l kado, ta gen yon moman ki ka rive, Nou vin nan kont, ou pa sipoze repete moun sa, ou pa sipoze di moun sa, ou sonje lè m te fè w kado tèl bagay, ou sonje lè m, lè w t ap mouri an se mwen menm ki te sove w, ou sonje lè m, lè bagay yo pa t bon pou ou, Se mwen menm ki te delivre w non. Ki ta nou fè sa? Quand il s'agit Bondye, Bondye beni nou, nou sipoze fè byen avèk moun. Men ki men ki ba ou a, se pa men sa ankò, men dwat ki ba ou a, se pa men dwat sa ankò k ap rekonpanse w, se men goch lan k ap rekonpanse w. Ok? Depi Bondye fèw kado ou sipoze ede moun ki pa gen ou sipoze ede moun ki dan le bezwen men pa repetel sa o m te fèw kado yon sandal o m te fèw kado yon rad ou byen m te fèw kado yon kilòt se paske Bondye beniw ki fè w ka bay moun aprann pataje ok aprann pataje aprann bay moun lèw bay moun ou genyen plis ok gen moun ou konn fèl kado yon bagay ou repetel sa lap imajine ah entèl poukisa entèl repetem sa pou sal fèm kado a li ap repetem sa li gen tout kòlè li gentan li gen tout bagay a tèt li li santi li nève li santi li regrèt men se ou menm li ka adrese. Ok, se paske li ka adrese w ki ki fè se pa ou menm Bondye pase, li itilize w pou ede yon yon pwochen w. Ok? Aprann pataje, aprann pataje mes amours. Pita nou janm repete yon moun sa nou fè l kado. Kèlkeswa sa l te ye a. Ok? Kèlkeswa sa l te ye a, pa repete moun sa Bondye ap beni nou. Ok Piga nou fè moun nan santi ke li pa moun Bondye ap kontinye beni nou Bondye ap fè nou gen plis Se paske Bondye beni nou se paske se nou Bondye bay ki fè se pa nou li pase. Ok pou moun nan pa santi l jennen pou moun nan pa santi kòmsi li pap viv nan mond lan se yon moun menm jan avè nou li ye li te mèt yon sè w li te mèt yon frè w li te mèt sè w li te mèt manman w gen moun gen moun ki gen sa pou defo menm kèlkeswa sa ou te fè moun nan kado depi ou nan yon ti kont ansanm a moun nan yo repete l sa o sonje lè m te sesi lè m te sela. Se Bondye k beni w, se gras Bondye fè w se pa bon w pi bon pase l. Aprann pataje mes amours. Ok Bondye ap beni nou, Bondye ap mete nan men nou plis ok e bay li a tout kè nou. Pa di o sim te konnen m pat bay entèl sandal sa non. Pa di si m te konnen m pat bay entèl rad sa. Non, se Bondye kap itilize nou pou nou fè sa. Ok mes amour. Pa gen moun ki pafè. Pa gen yon moun ki pafè. Ok. Nou ka nan kont avèk moun nan. Moun nan ka di nou yon bagay ki blese nou. Men sa nou fè l kado, nou te ba li a men dwat, men goch pa bezwen konnen l. Ok, Bondye ap kontinye beni nou. Mwen pa vin rete. Se ti videyo sa mwen te vin fè, mwen te vin pataje ansanm avè nou. Si nou te renmen videyo a, kite yon kòmantè, pataje l, like, kòmante. Se te zanmi w.